Lèn wèl ap trangle nan menm baz map retire menm manzè ap pranm m serel bèt yow m rive nan pwen menm manzè ou konn boul ki konn nan bay ak de nwèl yo ki lè fèt nwèl yo manzè on boul sou bay la sou biwo a lèm gade m wè manzè pranl li foure l nan bouch li aprè lèl foure l nan bouch li baz sak konn nan pye sape yo wi menn yow aprè sa menn Manzè di m konsa, li gen pipi? M di manzè, mwen ka al pipi? Li di, kòman m pral pipi a? E ou k ap mennen m pipi wi. M di, kòman m ap mennen w pipi a bebe? Gade m wè manzè, m wou kò l. Kò l ke mwen te voye mwen an, lè m san m konnen m pa remèt kò l. M just mete l sou biwo a konsa. Manzè pran kò l la, l mare nan kou l, aprè l ban m prèt lan.
Waww mèsi bebe, jan m te bezwen bakòk konsa. Ou renmen l bebe? Anpil, m te bezwen l. Bizou pou sa. Kòman w ye?
Kòman w santi w menm?
An m la ou konnen.
Ou sur?
M byen. Tèt la pa baw pwoblèm non? Non.
Ou manje jodi a non? Wi m manje wi.
E ou? Epi tou pa kite manje m wi. M te achte ou konnen m pa santi m ka fè m ta achte. Humm yèswa, sòti yèswa ou te renmen l? Wi anpil.
Mwen menm li pa t fè m pa t renmen l.
Poukisa? Paske m t ap fòse w bo m bat li.
Kenbe ou konnen m pa twò byen tou. Konnen bay black di a menm kem diw sa konnen domine m ba sa. Bebe pou sakrifis map fè cheri m panse m merite sa wi m merite yon ti kad atansyon.
Wi m konnen bebe men si yon moun pa byen eske w ka fè lanmou. M pa mande w fè lanmou cheri men jis fèm santim enpòtan pou ou bebe. Bebe m konprann ou wi cheri m konprann ou wi men map eseye aranje sa tande m pap fè w soufri ankò. Ou serye cheri? Wi bebe. Men ok bebe m konprann wi cheri m konprann ke nan moman sa yo yo difisil pou ou paske fò w nan prizon m eseye konprann men depi avrè m gon bagay kap domine m cheri. Kisa ankò bebe ou toujou domine. M anvi mande w an maryaj cheri. Maryaj?
Waww. Wi bebe m. Kilè nap fè sa? Ah bebe m gentan wè e jou ap jwe la paske m gentan wè nan al marye kounya.

Si map bay manzè yon de twa kas ankò ou konn kòman mwen bal li wè depim byen manje menm lèm ta gen randevou ak madanm nan baz kot manzèm prale. Ya ti kliyan nou rele sa yo e ti kliyan men ou konn. Baz, wè manzè, wè lòt gèl yo, an konklizyon wè lòt gèl yo lèm gen randevou avèk yo son bagay kem pral aprann yo men manzè baz la depim gen randevou a manzè m konn son bagay li pral aprann mwen anplis menm. Baz. Lò smat la l bon menm yow. Men sèl konsèy m ka ba ou Fedner sonde patnè m ou ye ou konnen m ba w anpil konsèy. Yow yè maten m al legliz menn. M wont Bondye wi menn.
Sèl konsèy m ka ba ou baz moun sa yo Fednerson Moinzo moun sa yo se kraze relasyon moun yo pwòp. Ye menn. Yow an palan menm kite kantik an n pran priyè. Ou te di m gon bagay tou pou w te eksplike m menn. Bon. Pa dim son istwa similè a pam nan non menn. Non monchè, mpa nan bay Belinda, Nika, mpa nan bay sa yo. Mpat konn Belinda a tou. Mwen sèlman sa mdiw lan menn pran konsèy mwen ok. Moun sa yo baz se de twa kraze ou pran epi ou give up ok bro. Èske mtap baw istwa machin mte diw mpral achte yon bèl Subaru? Mte diw bagay sa? Ou te dim bro lè ou relem mtap lè ou. Ok mta pral achte machin sa nan men yon demwazèl ki rele Jenny ki sot lotbò, ki pi sot Etazini. Kounya la men demwazèl sa pa la pou le moman. Se yon sèl mwen jwenn a Nika voyem kot sè a. Lèm rive baz yo. Mesye a gentan pran feeling nan menm wi se tèks mwen andeyò machin nan rele m gentan envite m soti tout bagay nèt avan yon al vin lakay mwen yè yè li vin lakay mwen menm men li pa mal bèl timoun byen anfòm bro banm yon konsèy e ou konnen m pa janm tande mal non kisa m ka fè nan ka sa èske m ka fè yon relasyon avè l. Bro
konsèy mwen pou ou ap kòmanse konsa menm èske w tande yon pwovèb ki toujou di pa gen

li tolere m. Men poukisa tout sa nap pale ou antre black dji. Paske fol ye cheri. Koman frem nan.
M'en nan fin fon mal wap dil frem. Ou pat vle l se frem.
Baby ou konnen ou bay problem. Problem bay la. Paske efo li ye. Fok gon ti konsiderasyon pou li. Bebe fini fini fini m pa anvi pale de black dji sa. Antouka cheri
fom fe sam ka fe paske m anvi marye a mwen. Ok.
Paske gen fanm ou gen nan men ou pa sipoze pedi l.

Nou pral ansanm sa w panse? Ok ok. Pran nan menm.
Daprè ou menm, jan Bebe te parèt la a, eskiz li te mande m la a, li just parèt oh pa ton ton ton mwen menm Blacky? Men pou mwen menm wa eskize m paske m pa t nan kay la vrèman. Sa Bebe rakonte m e li menm m te tande, papa l pa viv ansanm avè m nan kay la. Tonton an, kòm tonton l di konsa, sa Bebe fè a e sa l ye men. Mwen menm, Bebe pa fè m anyen. Ou te di bebe pa fèm anyen, bebe pa fèm anyen. Ou wè, m prèske pa chita anndan nan lari m ye, paske se mwen k pèdi wòl mwen ki fè m gen dwa la. Ou ka konprann sa?
Chak swa, chak jou m ap fè move rèv nan kay la menm. Move rèv, move rèv, sa depan de bagay moun katye gen, gen bagay demon ki dwa ap fè move rèv. Sa depan ki move rèv w ap fè. Mwen wè Black Jim mande w padon, m mande w padon pou tout jan m te konn aji, pou tout jan BEB te konn aji ansanm ak ou nan kay la. Ou pa fè m anyen, ou pa fè m anyen pou w ap mande m padon. BEB pa fè m anyen pou w ap vin mande m padon pou li. Non. Se jis wòl mwen m pèdi, vrèman, ou rann mwen sèvis. Sensèman, ou rann mwen sèvis. Ou mete m lakay ou a. Men, timoun nan pa vle wè mwen. Depi lè sa m pa menm alèz anndan men e deyò sèlman m vle. Men w konnen bebe yon timoun li ye. M konn sa.
Alò, gen, lè, lè, ok, lè, lè, lè Bibi t al pale avè w, Bibi te di ke l fè tèl bagay. Poukisa w pa t rele l ou kale l? Poukisa w pa t rele l ou kale l? Poukisa w te di l ou pa fè tèl bagay? E m pote w plent pou li ou di non bebe pa fè tel bagay. Poukisa kounye a w ap vin mande m eskiz. Men aprè m te pran yon lòt desizyon bebe. Fòk ou tande m tou, fòk ou konprann mwen Black G. M konprann ou.
Mwen menm m pa, ok, ok. Bon pou m klè avè w, bebe pa gen anyen avè m, ou pa gen anyen avè m, sèlman m pran limit granmoun. Bon e vye rèv m ap fè yo la, sa m pral fè mwen menm se yon bagay tangible. Ki vye rèv ou fè?
Oh mwen m wè bebe manman w ap mache dèyè bebe nan dòmi. Bebe, m nan yon sitiyasyon, wi, moun ap fè l mal. Moun ap derespekte nan lari. Jan wè l ap fè la, li gen pou wè l pa respekte lòt moun. Bebe, pa konn al kay lòt moun, se sèlman lekòl l ale. Emen, nan lekòl la, nan lari a la, li gen dwa wè yon granmoun, li tchipe li, paske gen moun ki pa jwe an Ayiti. Bon, li te fè w mal tou? Li pa fè m okenn mal, djab. An tou ka m mande w padon pou li. Kòm ou pa t aksepte padon l lan, men menm m parèt devan w pèsonèlman m mande w padon. Ka, ou mèt bay vag, mwen menm m pa gen anyen avè l. Afè vye rèv ou ka ap fè a, li dwa se granmoun n ap jwe nan lari. Paske gen moun ki pa jwe. Alò lè w gen timoun ou, fò w pale avè l. Edikasyon an pa fèt sèlman lekòl. Anndan kay lakay ou, paran avè l fòk li respekte granmoun. Mwen menm li pa fè m anyen, ou wè men met nan tèt m pa gen anyen. Paske w wè lè w nan dezè lan menm, wè objektif ou, rèv ou vle atenn lan, w ap jwenn anpil obstak men. W ap jwenn obstak fanm, ou ka menm jwenn obstak move lavi pou w pa rive atenn li. Ok m konn tout sa k ap pase nan tèt ou la a, w ap di w pa tande Manon depi byen lontan. Like banm avè yòl, yòl ou tap di an? Banm avèl wi banm pran ti plezi nan li, banm bagay yo. Ou ka toujou fè sa menn, dayè m pa egoyis menn, gason m ye tou, m ka konprann ou ka toujou anvi vle pase yon moman avè yon fanm menn e lavi kout baz. Men baz banm di, ou wè se mwen ou menm? M chache konn kot Manno ye plis baz. Jere sa menn, m te ka di w yow, pase yon moman a yòl menn, Eseye jere may ou menm pou bliye kelke bagay menm ki pase nan viw baz. Men m pa vreman ka di w sa paske ou wè nan lavi ou konn gen nan bagay ke anpil moun pa konprann. Map di w sa menm lè w rive lakay ou analize sa map di w la. Ou ka renmen avèk 100 bèl fanm ou fè sèks a tout san w pa pwoteje baz. Youn pa ansent? Epi lejou ou avèk youn ki lèd, kwak ou ka met 5 pantè epi l ansent.
Yow, m konprann sa w di a e Fednerson man. Men tut la kòmanse fè m abitye avè l baz. Yow. Ou obsede a man, ok. Yow, rele m toutan man. Men m pap janm kite Manou man. Manou ap toujou ret nan lespri m. E gon bagay m vle fè la baz, m vle tatouwe non Manou la m. Kòm yon souvni bro. Li deja la monchè.
Non, sou poum.
Ok men. Paske mwen mal anpil. Ok. Yo, men sa gen, men sa na fè. An tou ka,
Rockson gen rezon wi. Si Miki pa tal fè salte sa, li pa tap janm ka vin mande m maryaj, vin ranse avè m. Kote l tap jwenn mwen? Kote l tap jwenn mwen? Kòm m pa swete jwenn avè l nan lari tou, m pa swete sa. Paske Mike fèm twòp mal. Pou m fè tout sa yo pou pou twonpe m avèk yon moun ke m pa menm konnen. Bagay sa pap janm sot nan kè m non franchman. Kounye a fè lòt la vin ranse avè m ap mande m maryaj. Hein sa e pa derespektan. Epi l byen konprann ke m pral marye avè l. Ala de radòt. Pia map li lèt la. Sa di yo touche m anpil wi. Men m pa kwè m ap retounen avè paske Mike sa twò chyen pou mwen. Yon chyen moun li ye. Si wè w ka fè m tout bagay sa yo paske w pa moun. M pa gen kenn panse m pral pran sa avè l ankò pase l twò chyen. M sèlman pap ret andan chita andan pale. Map poste m detantan m fè kèk tchou lakay m pase m gon kote map tyeke la map fè yon kite lakay w. M konprann tout sa w di yo men m swete ke tou ou eseye konprann mwen tou e map toujou ede w nenpòt sa k rive a map toujou la pou w. Mèsi anpil mèsi anpil pou sipò w pase la m pat gen pèsonn. Menm vye madanm mwen mgen la m pa janm tande la tok pete li pran pete mwen e bagay la pap pase konsa m ta pito mete kòm deyò gason mwen m vann jousi m pa bliye mete. Bon malade pou eksite konsa. Madanm mwen m depanse tout byen m pou li tout afè m voye l pati m voye l al akouche lòtbò jiskaprezan m pa janm tande e bagay la ou ye ou mèt poze w wap pran nouvèl mwen menm. Kòb mwen pa pase konsa nan fanm sa. An tou lè ka, m'a tcheke yon ti bonbon sèl manje la. M'a fè manje kite pou ou. Mè, mè, mèsi davans. Depi m pa te, m pa pran anyen ou pa janm ban mwen anyen. Nala a te vin mande m eskiz. El te di ti pitit la pa fè sa. Alezman m te m dezole pou li. Paske Gangan te di 3 jou sa si ti pitit la pa mouri se mwen k ap pase. M pa ka fè anyen pou li. I'm sorry for you.
Mwen koupab, byenvini sou chanèl Paulhan ki se chanèl trip feyton lakay kote ke nou pote pou nou analiz rezime feyton mwen koupab sa sou chanèl la e ke nou konnen mwen koupab lan son bèl ti feyton ke m konnen anpil moun renmen anpil pèp ayisyen renmen e ke nou konnen nap sipòte m avèk chanèl la edem agrandi avèk chanèl sa. De jou an jou paske san èd ou san kolaborasyon ou chanèl sa li menm pap kapab grandi se gras a èd ou avèk sipò ki rann chanèl sa rete debou jan ke lap fonksyone a e se konsa ke nou konnen e mike li menm ki ke li gen e manno ke li renmen anpil. E se konsa ke Manou toujou e ap domine l. E tèlman ke l ap panse avèk Manou ke li te arive reve, fè rèv ke li wè Manou nan dòmi. E rèv ke li te wè a se ke li te arive kontre ansanm avèk Manou, ke li te arive mande Manou padon, ke li di Manou ke. Li vreman dezole e ke li konnen li fèl anpil tò, li fèl anpil bagay ki dezonè men sa ke lap mandel jis padonel paske li vle li pa vle pèdi Manou e li vle ke Manou repanse bagay yo e li di Manou ke met men nan men pou yo avanse pou pi devan e se konsa Manou te arive asepte demand la ke li arive leve Mickey ajenou e yo arive e bay akolad e pandan ke li ta pral arive bo Manou se konsa li te arive pantan nan dòmi an e lè ke li pantan li te tonbe ap grele Manou nan tout kay lan e l menm al gade nan plaka si l wè rad Manou pou li menm se Li panse ke se nan reyalite a ke li te ye, e lè l wè se rèv ke li tap fè ke li mande Bondye poukisa se rèv ke li fè l fè e li tonbe kriye e pou ke lespri a lespri l on ti jan poze li te arive al benyen e lè ke lap benyen ak tout lap benyen ke lap domine lap panse e de sak pase a paske li renmen Manou anpil. El ta renmen rekipere Manou nan vil ankò. Se konsa ke li te vrèman tris. E ke nou konnen Yòl li menm ki vrèman renmen Mickey, ke li te arive ale kot yon zanmi l ki se Maïcha. E ke djòb, e sèvis ke l te vin mande, djòb ke li te vin bay Maïcha ke li di Maïcha. e ke li gen yon ti gason ke li renmen anpil e ke li ta renmen gen ti gason sa ke li vin kote l ke l konnen l konn chante anpil e li gen yon randevou avèk ti gason an ke pou l arive chante yon bèl mizik damou pou li. E se konsa ke Maisha te di ke e ke tap pase ke li di li konn ki e mizik ki pral chante pou li ki se e cheri m vle w koupe m e se konsa girl di a wap jwe gèlè pito a ale e se konsa e Aisha te di ok pa gen pwoblèm ke lap fè l pou li e girl li menm ki te di ke e e djòb sa son djòb ki spesyal Lot yo m konn peye yo an ayisyen men sa se an ameriken ke map peye yo depi w jerem byen ke Aisha te di ok pa gen pwoblèm e li te arive mande Aisha e ke e te di Aisha ke mèkredi si Dye vle lap ekril bonè poul kapab di prepare l pèske Pou lè l rive nan restoran an ansanm avèk ti gason an ki se Mickey pou l rele l pou l vin ba l sipriz lan paske li gen nan tèt li ke sa yo e mennaj ke Mickey toujou ap pale l de li an pa konn fè sa e se konsa medam yo te fè plan e li te ale Yòl te ale avèk kè kontan. Paske li konnen plan lan pral mache ke Mickey ap arive tou aseptel aprel fin tande ti chan sa ke mizik damou sa ke Aïcha gen poul chante pou li an e Aïcha li menm apre yol fin ale e li ap reflechi ki mizik ke li ta chante pou Dyòl e se konsa li twouve yon mizik e apre li di ke bal fè repetisyon depi kounya paske lòt semèn la se a vèt you rès ki pral antre nan menl ke li kòmanse ap fè repetisyon de mizik lan li wè ke l pral chante pou yòl la e Black-G nou konnen ki gen plan li menm pou l elimine Bebe ke li te gen plan pou l antre nan chanm Bebe e fè sa ke pou l fè pou l tiye Bebe lè ke l te al ka Ougan avèk rad sal Bebe a e se konsa li arive fofile nan chanm Bebe a e a yon boutèy nan men l ke li fè li gen boutèy lan gen yon bagay ladan l e li vide yon gout chak bò kote bebe epi l vide on gout nan tèt li e annapre li bwè nan bagay ke li te vide sou bebe a e lè ke li fin fèt apresa li sòti men apresa li mache sou yon pwent pye malgre ke li pa ka mache byen pou li arive sòti nan chanm bebe a pou pyès moun ke pa wè l men lè ke li t ap pale de plan sa ke bibi li menm ki te okouran de li e Bibi te tande l malgre sa e Bibi li menm ki pa t twò konprann malgre l te tande non Tiye a ke li pa t twò konprann plan e Black G te genyen an. E Fè Nèlson li menm pandan ke li chita l ap manje ke l ap reflechi avèk sa Mike te di l de Naïka e de Bernida e ke li te di Bernida ki pa yon bon fanm, ki ki se yon fanm k ap mache kraze relasyon moun, ke li te di e Frè Nelson se dekoupe, moun konsa se dekoupe pou bay. E lè ke Anika li menm ki se Berninda te vin arive al kot Frè Nelson, l al nan relasyon avè l, pou jan ke li fonksyone avèk Frè Nelson, fè Frè Nelson. bal gwo kalòt e pran kòl fènèson konn al legliz e marel e pou fènèson ap mache avèl nan tout kay nan e fènèson li menm ki di ke li arive al legliz ke li wont Bondye pou sa ki aksyon li wè krim Benda fèl fè paske li pa konn abitye bay moun kou poul wè ke e gwo kalòt fanm nan ap fèl bali ke li di E mike gen rezon lè ke li te di modèl fanm sa yo ou pa fè view avèl. E aprè yon ti tan mike li menm ki te arive vin kot fènèson e fènèson li menm ki tap esplikel fè sa e sa ke anika fèl e se konsa e mike te di ke li pale e eske li wè avnil de avèk fanm sa e frè Nelson li menm ki di ke lèl gen randevou avèk lòt fanm e lòt fanm yo yo menm se aprann yo vin aprann nan menl men lèl wèl gen e randevou avèk nan a e Anika li menm Anika li menm se aprann li vin aprann li ke li di fanm sa li pa gen enèji poul fè tout tan sa. Poul fè tan renmen a fanm sa paske fanm lan ka fèl dezidrate ke li pap kapab e an palan li di Mickey ke ou te di ou gon bagay pou dim dim li e se konsa ke Mickey arive dil ke li gen yon fanm ke Pandan lal achte yon machin men machin nan se pou sè e li te arive kwaze avèk yon lòt sè dam e depi lè a e sè a kitel san souf ke lap mandel poul ansanm avèl e ki konsèy ke li ka ba li e de relasyon sa eske li kapab antre nan relasyon sa e se konsa e. Fenelson li menm te ba l konsèy ke li te di e ke gen yon pwovèb ki e e pa gen kanaran san dezè eskize m e se konsa ke li te di Emi ke e konsèy li se konsa l kòmanse ke pa gen kanaran san dezè se pwovèb sa ki di e se konsa ke li te di Mike met nan tèt li ke se nan dezè pa l la l ap pase

E Roxanne menm ki vin kote e menanje ki se Manou e ke li vin pwopoze Manou e ke li anvi marye avèl. E Manou li menm ki reponn li e ki lè yap fè sa. E se konsa Roxanne di Manou ke lap jwe e Manou li menm ki mande li menm eske se jwe lap jwe. Lè ke l te vin di l sa. E Watson li menm ki di l non, men li konnen nan moman ke tèt li bwouye, ke frè l nan prizon, ke li gen anpil pwoblèm. E Manou li menm ki di ke lè l ap pale avè, poukisa l toujou vle fouye Black-G nan koze a. Rezon ki fè ke li vin pa vle pale de bagay Black-G ankò, se paske li tande Black-G tiye. E mennaj li ki se Mike, e se konsa ke li vin di kite Mi, ma, e kite Black G nan prizon pou l reflechi a sa ke l fè a. Men Rockson e ki vrèman santi ke e Manou pa gen yon santiman vrèman k ap degaje, e li mande Manou konsa, èske se konsa ke li ka di l san afeksyon, san anyen. E konsa Manou di ke ou konn tout bagay ou konnen se konsa m ye e se konsa ke Rockson e li menm ki mande Manou eske l pa grangou si l pap sòti e se konsa ke yo arive sòti y al manje ansanm e se konsa ke nou konnen Bella li menm ki se manman Bebe ki se kouzin Black-D vin mande Black-D Padon pou konpòtman bebe e pou konpòtman pa l tou jan l konn sèvi a Black G. Black G li menm ki gentan konnen sa ke l fè, li derefize pran eskiz ke li di Bella pa gen anyen avè l e ni bebe tou pa gen anyen avè l. Se te premye fwa lè l te vin pale bebe ke li pa t kale bebe pou l te lè ke Black G te pote l plent e Li pa bezwen kounye a. E se konsa ke li te di Bebe la ke edikasyon timoun yo se lakay li fèt, se depi lakay ou pou ba li. E Bela kap di ki di bladi ke li toujou fè vye rèv de Bebe ke yon moun dèyè pou tiye Bebe. E se konsa Bladi menm di vye rèv sa a wap fè a byen petèt se moun Bebe, granmoun Bebe ap joure nan lari oubyen timoun lekòl li ke li pa respekte, men li pa di ke se li menm. Ki fè e konsa e konsa Manu li menm kanpe ap pale ke li di Rockson gen rezon si ke li ta vin jounen jodi a vin derespekte l vin mande e maryaj se Micke ki fè sa paske Micke e pa ta rive fè l mal sa paske Micke e arive twonpe l avèk yon moun ke l pa menm konnen e se konsa ke li di e Micke e Engra anpil e li pa ta swete ke yo kwaze avèk Mickey nan lari ke li di Rockson li menm li met nan tèt li ke li ta pral marye avè l vrèman e fòk Rockson ta leve bonè l dòmi e ta èske li pa tap marye avè l li reponn pou ke sa pat konplike men li pa tap janm marye avè l vrèman e Manou li menm ki di Yè ke li tap li lèt Mike te voye pou li an e ke lèt lan te vrèman touchel, sa kel di yo vrèman touchel. Men sof ke li pa kwè lap tounen avèk Mike paske Mike twò chyen, Mike son chyen moun ke li ye pou li paske Mike pa gen konsyans. E se konsa li di ke li pa nan gen okenn panse lap panse avèk bagay Mike ankò paske. Mickey fèl abi twòp. E se konsa Bella li menm ap sipliye e Black G poul pa donnen. E se konsa ke e Black G li menm e pa lavi la ke li di li pa bezwen jis li pa gen anyen a Bebe e Bebe pa gen anyen avèl men sof ke li pap chita anndan li pap bal zen anndan ankò. Paske se li ki te pèdi wòl li ke lap fè respè l kounya la e se konsa ke li vire li kite m e Bella li menm vire vin ale ke avan ke Bella ale ke Black G menm te di ke Bella ke lap vire li pral chache yon bonbon sèl pou l manje e se konsa Bella te di ke lap fè manje kite pou li li pa bezwen al fè E se konsa Black G arive vini epi delavini e se konsa Black G vin arive kanpe pi wo ke lap pale lap di ke li vin mande m padon pandan se tan li te di m li pat fè l vrèman e se konsa ke e se konsa ke li arive ap pale li di l vrèman dezole pou Bella paske. E Bella e ougan gentan dil 3 jou apre 3 jou si pitit lan pa pase se li menm kap pase apre 3 jou ke li dil vrèman dezole pou Bella e ou menm kap tande analiz rezime feyton sa sou chanèl paw lan ki se chanèl trip feyton lakay e mwen envitew abòne avèk chanèl lan e ki ankourajem. Agrandi chanèl sa de jou en jou e aktive ti klòch notifikasyon an pou kapab toujou jwenn feyton yo lè ke nou lage. Mèsi avèk tout moun ki toujou rete fidèl avèk chanèl sa. Nap tande m yon lòt fwa sou yon lòt videyo. Bye bye tout moun, a la pwochèn pou yon lòt videyo. Abòne pou swiv rès istwa sa.